pou nou pote yon nouvèl ki ekstrèmman grav pou nou. Sa konsène foutbòl ayisyen an, malgre n pa pale de spò akoz tout chanpyona sanse kanpe an rezon de kriz sanitè mondyal kowonaviris la. E byen vwala, tankou yon sòt de bonb, si m ka di l konsa, ki tonbe sou foutbòl ayisyen an, genyen jounal anglè The Guardian ki soti yon atik jodi a, dayè yon atik ke plizyè lòt gran jounal nan mond lan reprann tankou The Post a New York, wi atik sa a li akize Dadou Jean Bart ki se prezidan Federasyon Ayisyèn de Foutbòl de abi seksyèl sou ti jenn fi. ki pandan 5 dènye ane yo ki ap jwe foutbòl ki fèmen nan sant fifa a ki twouve l nan Kwadèboukè. E selon The Guardian, genyen plizyè sous ki gen gwo relasyon ki lye avèk federasyon ayisyèn de foutbòl, genyen tou plizyè ti jèn ki se de prezime viktim ki temwanye by The Guardian. M pral fè nou part de kèlke ekstrè nan, pa ekstrè video byen sur, de kisa ke temwanyaj yo di. E byen vwala, selon jounal la, selon temwanyaj ke yo fè nan jounal la, dayè gen paran timoun yo tou ki pale nan jounal la, e ke jounal la rezève le dwa pou l pa site non yo san dout pou sekirite yo. Kòman konbinn nan ye selon sa ke Temwen yo di, selon kè sa prezime viktim yo di, genyen yon dam ki ap travay nan Federasyon Ayisyèn de Foutbòl, nan sant fifa a, ki Kwadèboukè, ki al fè presyon sou ti medam yo, li kòmanse pa di yo, ben vwala, pa gen plas ankò, sitiyasyon an konplike, pa gen mwayen, n ap oblije voye anpe nan nou ale. Lè timoun yo kòmanse kriye. paske anpil ladan yo se de timoun ki paran yo pa gen vrèman mwayen pou yo okipe yo, e ke anndan sant lan, yo aprann yo, yo devlope talan yo, men yo gen yon pakèt avantaj, yo reprezante Ayiti, yo vwayaje ale aletranje, yo manje, yo fè lekòl pou yo anndan, donk vwala lè dam nan di yo, ke yo pral mete yo deyò paske pa gen ase mwayen, timoun sa yo kriye e nan moman sa a, selon sa temwen yo rapòte bay The Guardian, e li di yo sèl moun ki kapab fè yon bagay pou nou se ale wè avèk Dadou. Dadou se ti non Yves Jean Bart, men tout moun konnen l sou non Dadou Jean Bart. Epi lè timoun sa yo ale kote prezidan federasyon an, se nan moman sa a prezidan federasyon an, selon sa yo di jounal la, pwopoze yo pou li fè sèks avèk yo pou yo kapab rete anndan an, anpil ladan yo, pifò ladan yo, aksepte viv konsa. Gen menm youn nan temwen yo ki di ke an 2018, li te gen 17 an, se Prezidan Yves Jean Bart ki te pran vijinite l, se sa, se li menm ki te pèdi l, piske timoun sa a, ti jèn sa a, li te vyèj a 17 an e ke, sou presyon prezidan federasyon an mete de avèk dam sa a ki abitye fè presyon sou yo, ki di yo il fo ke yo jere prezidan si yo vle rete anndan e vwala e prezidan an kouche avèk anpil ladan yo. Jounal la pa di konbyen, jounal la di ka sa yo anpil, jounal la di genyen ki pè pale, yo di yo pa vle pale pou sekirite fanmi yo, paske genyen ladan yo ki pa nan foutbòl ayisyen ankò, ki pa nan sant lan ankò, ki deyò k ap jwe aletranje nan nan de klèb, men vwala yo pè temwanye paske yo di ke Dadan Dadou Jean Bart, selon temwanyaj yo ankò ke jounal la site, e ke prezidan federasyon ayisyèn nan se yon moun ki trè danjre, yo pè pou sekirite fanmi yo, se pou sa sa fè trè lontan y ap viktim. de abi seksyèl nan men yon moun 72 an, yon doktè, yon moun ki nan foutbòl ayisyen an trè lontan, wi prezidan Dadou Jean Bart e nan tèt federasyon ayisyèn foutbòl depi an 2000 e l nan foutbòl ayisyen sa fè trè lontan, ebyen vwala se yon veritab skandal, se dè akizasyon byen evidaman e men jounal The Guardian m ka di nou e pap oze mennen yon envestigasyon e soti yon atik Konsa, se pa yon jijman, se des accusations, mwen di l ankò, men li genyen des temwen ki dirèkteman enplike, des victimes, des prezumes victimes, fòk mwen sur de sa, ki akize Prezidan Dadou Janbar. Li menm ki reyaji, m pral di n nan ti moman ki sa Prezidan Yves Janbar li menm li di sou akizasyon sa yo. E ban mwen di nou kèk ekstrè ke Timoun yo bay jounal la. Dam sa a, li ap travay anndan an, li mete anpil presyon sou ti medam yo pou yo kapab fè sèks avèk Prezidan Dadou. Se sa ke youn nan prezime viktim yo di jounal la. Depi prezidan an li wè yon bèl timoun ki anfòm, ki byen kanpe ki vin nan sant lan, li voye dam nan vin kote nou pou l di nou nou yo p ap ka kenbe nou. E lè sa a nou menm fòk n al wè a prezidan e lè n rive nou sezi wè kòman Prezidan Dadou mande nou poun kouche avèk li nou pat gen lechwa nou dakò men nou fèl pa avèk volonte nou men paske nou te pè tounen lakay nou se ton sòt de echèk li tap ye pou nou nan menm nan menm atik sa ke The Guardian pibliye a gen lòt ekstrè. ki fè konnen ke gen anpil presyon tou ke paran timoun yo avèk timoun yo konn sibi, e lè timoun yo konn vle pale, wi paran yo konn dekouraje yo, puiske yo viv de foutbòl la, yo vwayaje de foutbòl la, yo manje sou de foutbòl la, menm lè foutbòl la pa ka e pa gen kòb nan foutbòl ayisyen an men vwala, e se tan, se yon fòm de chantaj dè jèn ki jeneralman aje antre 13, 14, 15, 16, 17 an, ki antre nan foutbòl ayisyen an, de moun ki al reprezante peyi a, ki bay tout talan yo, tout yo menm, ebyen vwala, e ki twouve ke yo viktim abi seksyèl nan men moun ki la pou te gide yo a. Bon vwala, prezidan Yves Jean Bart reyaji nan atik sa a, pou li di ke li se yon pè de famiy, li pa t ap janm otorize kèlkeswa moun nan federasyon an abize de ti medam yo ki so responsablite l ankò mwens li menm li plis kwè se yon manèv atik sa a ti mwens sa yo antouka prezime viktim sa yo ki vle atenn pèsonalite li ki vle aji ki vle sa gen yon enpak sou foutbòl ayisyen sou federasyon an e san dout sou fanmi li menm tou piske l son pè de fami 72 an Yves Jean Barre. Donk vwala, vwala, se gwoso modo sa li ye. Mwen, mwen, mwen, mwen envite nou ale li atik la pou n kapab konnen plis. Men, franchman, gen de ekstrè, gen de, gen de, gen de temwanyaj ke prezime viktim sa yo fè bay federasyon an mwen menm ki ki choke m ki enkyete m m pa m pa fè okenn fòm de jijman je vous rapporte les faits mwen di n sa atik la di e onètman antan ke jounalis m ap di nou sa jodi a m te di sa yon fwa deja nan yon emisyon m t ap fè nan canal bleu avèk nan tele signal mwen te konn tande dosye sa yo Mwen fè plizyè tantativ, sa fè trè lontan deja, e de fason dirèk pou mwen te eseye abòde kèlke jèn fi ki konn jwe nan foutbòl ayisyen an. Se yon sijè ke anpil ladan yo toujou pè pale. M pa janm konn jwenn youn ladan yo ki di m wi sa konn rive yo, men ou wè ke lè w abòde sijè a, yo plis anvi evite kouri pa pale de sa. A plizyè repriz dan le tan, m pa pale de 5 dènye ane, m ap pale avan 5 an, nou an 2020, m ap di w tout anvan 2015, m te konn fè des apwòch oprè de kèlke team jèn fi ki nan foutbòl ayisyen an pou mwen di yo ke mwen konn tande ke bri ap di ke prezidan konn oubyen lòt moun anndan prezidan, anndan federasyon padon, konn eseye abize yo, men franchman yo toujou kouri, sa konn ban m enpresyon ke gen yon bagay yo pa vle di, m pa konn ensiste. Piske pou sekirite yo, pou vi yo, trè souvan, m kwè se anpil jounalis ayisyen konn tando ta eseye kite sa. Se petèt la pè a. Eben, gen youn nan prezime viktim yo ki di ke yo pè prezidan anpil, li pè prezidan anpil, prezidan se yon moun ki trè danjre. Dayè, gen zanmi pwòch prezidan Dadou Jean Bart ki vyole, ki vyole l deja, ki konn vyole plizyè lòt timoun anndan an, e ke prezidan an kase fèy kouvri sa, yo etoufe afè a, yo pa kite sa pale, non sèlman, selon yo menm, prezidan Dadou Janba ap pwofite de yo, men tou li fasilite moun ki pwòch li, zanmi l, pwofite de yo, vyole yo, fè yo chantay, fè yo kouche avèk yo, pèdi yo sa ki vyèj yo, epi ala, apre sa, tout bagay fini. Bon, mentnan, Nan faz nou ye la, Prezidan Dadou Jamba reyaji. Li demanti akizasyon sa yo de fason trè kategorik. Federasyon Ayisyèn de Foutbòl pa demanti, men li di ke li pa genyen okenn enfòmasyon sou sa. A oken moman, okenn jenn fi ki konn jwe nan federasyon an, ki konn jwe nan ekip foutbòl ayisyèn yo, ki fèmen nan sant fifa a Kwadèboukè, poko janm pote okenn plent ni fè okenn temwanyaj nan sans sa pou ta di ke yo konn viktim abi seksyèl nan men prezidan Dadou Janba avèk kèk lòt pwòch prezidan ki konn vyole yo. Se grosso modo l'actualité très chaude. Wi, se yon bagay ki ekstrèmman grav si se ta vre. Akizasyon an li menm li grav, men se a prendre très au sérieux paske se pa yon jounal piti piti, se de medya anglè, yon medya anglè ki espesyalize nan mennen ankèt e sa rive souvan ke dèfwa yo konn twonpe yo, men la mentnan yo gen de temwen kle. Yo genyen des sources proches de la Fédération Haïtienne de Football ki konfime akizasyon ti medam sa yo, des jeunes vrèman très souvent depourvues de tout moyen, paran yo pa kapab okipe yo, ki anpil ladan yo wè de football la tankou yon yon pon wi, se vre ke yo briye, gen kèk ki ap jwe nan club etranje, yo briye men an Ayiti pa gen kòb nan football la, Donk gen dezavantaj yo ka pwofite e parapò avèk avantaj sa yo, ebyen dirijan foutbòl ayisyen yo e notamman se le prezidan ke yo akize e pwofite de yo. M te vle vini avèk enfòmasyon pou nou, n ap gen pou nou retounen avèk dotres eleman, m ap raple n ankò m ap rezime pou nou plizyè ti jèn fi, ki t ap jwe e ki toujou ap jwe nan foutbòl ayisyen an ki fèmen nan sant fifa a Kwadèboukè akize prezidan Dadou Jean-Bart de abi seksyèl wi nan jounal le The Guardian ki pa site non youn nan timoun yo gen paran yo ki pale tou ki di ke pitit yo konn ap di yo sa gen lòt sous ki pwòch federasyon an ki konfime E pou jounal la ke sa ti medam yo di yo se vre, donk vwala yon veritab skandal, akizasyon an an li menm son skandal ke li ye, paske nan tout peyi sou latè, se pa bagay ke yo pran a la lejè, bon vwala kòman dosye sa pral trete, se a suivre, map gen pou m retounen avèk dotre enfòmasyon, dotre reyaksyon, dotre kòmantè pou vou medam, mesye, mèsi pou ti tan ke n te ban mwen, e emisyon foli fout! Foli Foot, Foli Basket. De emisyon Foli Football, Foli Basketball ap vini trè byento sou Facebook avèk sou YouTube. Pandan konfinman an, m ap genyen pou m pote anpil enfòmasyon pou nou, anpil zen sou football, anpil aktyalite. Men vwala, mèsi pou tan nou. N ap retwouve n trè byento sou paj Facebook sa a avèk sou chanèl YouTube la.

6, 7 è pa jou, n ap eseye konpanse lakin nou genyen. Donk mentan le rès, gade ekip sa, m si ekip nou genyen an se yon ekip ki te ka al nan final. Gade ki jan n pèdi devan Chili, gade ki jan n pèdi devan Kore, gade ki jan n pèdi devan Lafrans, gade ki jan n te pèdi devan Meksik lan eliminatwa a. Epi 8 jou l rive o Brezil, manje n kòmanse branje Brezil la menm nou pa menm gentan dijere l n antre lan bagay. Nou bezwen yon lòt peyi Rico pou ti afriken yo. Gad gwosè ekip fransèz la. Ou pa menm ka panse yon ekip fransèz non. Yo gen yon grenn grimo lan gòl la, yon blan lan gòl la. Em gen enpresyon se yon mawoken li ye li pa blan non. Men gade gwosè mal nèg yo. Sa gwo pye yo gran di ozetazini li gwosè sa epi kòm ta di Ronaldo da bus ti Ronaldo e johnel paka konsa fòn gon lòt peyi em panse lè nap diskite nan lari a moun politik moun sosyal kap diskite yo fò nou diskite su lesansyèl pou ti moun yo grandi nòmal kòm ti kòm yo pran swen ti moun pou yo bwè bon vitamin pou yo pran bon lèt pou yo gen bon jan doktè pou okipe yo chak ayisyen pou ayisyen. Se gen janbon lap jete epi yon lòt ayisyen paka manje yon bayi awoze se pou nou tout gen minimòm e lan tout peyi se sa yo goumen nou te gen ze wi ze lèt lèt nou te gen fwi nou te gen fwi nou pa gen sa ankò donk gon kote gon kote peyi a ou mèt vle monte peyi a rale pye w. Wi ok sa vle di ke nap akòde epi gon kote peyi a ap dekòde mentnan an nou an nou an nou pale de seleksyon nasyonal senyò lan. E zafè regrè wap pale a li petèt ka egziste pou Senyò lan tou e pa rapò a 2 vye match humm. Ou gade Gold Cup la nou pèdi devan Meksik ou wè se lon se lon fek nou pran nou pran lon atrap Meksik se ekip nimewo 1 lan zòn nan sa vle di nou gon ekip ki a la wotè de nivo Meksik e yo santi ke si nou ta jwe Chicago avèk Etazini. Ou tap pase sou sa. Malgre nou se peyi k pi pòv. Ou konn nan 2 zan 11 federasyon k genyen nan latè a? Lè yo pibliye estatistik la lòt jou. Ayiti se 210 zyèm bidjè wi. Se yon sèl yon ti kote kòm Afganistan. Genlè sa pa gen moun menm ki dèyè nou wi. 210 zyèm bidjè wi. Epi kòman n fè nou devan tout moun nan karayib la wi. devan 31 Caiba, n devan yo ni lan chanpyona, ni lan òganizasyon, ni lan nonb de lisansye, ni lan foutbòl òganize, ni lan rezilta. Nou devan tout kon 31 Caibe. Sa vle di kon dirijan foutbòl an Ayiti, dirijan foutbòl ke sa k lan klèb, sa k lan lekòl de foutbòl, sa k lan akademi, sa k avèn nivo ti chanpyona, gen pasyon. Gen malere ou konnen, m ta ka pran nèg kou Jaki, yo pa gen anyen lan men yo. Mwen toujou wè yon makòn timoun dèyè yo, y ap aprann jwe foutbòl. Gade aktyèlman lan ki tran peyi a ye. M pa bezwen pale w de tout lòt pwoblèm yo non. Nou k kite devwa politisyen yo pou yo fè l. Ou pa konnen peyi a pa gen balon kounye a? Ou pa konnen peyi a pa gen soulye foutbòl? Pi gwo andikap nou genyen pou n reprann foutbòl, se soulye foutbòl. E soulye foutbòl blan fè kounye a, li pa dire plis ke yon mwa, yon mwa edmi. Li pli konfòtab, li pli leje, jwè yo choute pi fò pase l. men l pa dire etènam, sitou si w lan w peyi kote pifò foutbòl la ap jwe sou dè teren rokayeu, teren gen wòch, teren gen tè, yo pa ka fè l e w gen dè zandikap majè. Si m di w pa egzanp sou Bèlè, nou gen yon gwo akademi sou Bèlè ki resevwa 250 timoun don 125 tifi lan bagay ki pase sou Bèlè a, yo pè timoun yo. Yè ou wè yo, m wè yo lan yon videyo yo voye ban mwen, Rico, yo pè. tout soulye foutbòl yo ki boule nan pil boule k pran yo pèdi tout inifòm federasyon yo k boule yo pèdi tout chazib yo yo pèdi tout materyèl dantrenman yo epi y ap rele w y ap kriye yo di kounye a yo ta renmen antrene yo pa gen anyen men ou pa ka tout tan sa w te gen w ap ranplase l w ap bagay peyi a fò fè bak se kòmsi w ap monte yon nechèl ou monte rive nan 8 epi gen yon moun anba ki rete k rele peyi dayiti. Ayiti, moun lan peyi Dayiti yo pran pyo, yo rale w, yo fè w desann anba. Lè map tande valè moun tande kap sèvi peyi depi konbyen tan, kap pale wo, kap pale fò, m ta renmen chak moun pran yon domèn li di map pran konpetans mwen m mete l la, map konsakre l a peyi a. Menm jan ou wè moun foutbòl yo, ou wè tout jan peyi a ye, tout dirijan pou l se yon sèl bagay yap ala wou. Kote yo ka jwenn yon balon, yap antrene, yo pa kapab, yap travay di, yap bagay paske timoun kap jwe. foutbòl la se grenn chans li genyen. Lè yon peyi pa ba moun opòtinite ditou, lè yon peyi depi ou pa gen gwo non, ou pa sot nan gran fanmi, ou pa sot nan gran vil, ou pa sot nan gran katye, ou pap janm anyen. Enben ti mesye sa yo konnen se jwèt la pou yo. Ou pa wè ki transfòmasyon k fèt anpil Rico? Ou imajine lontan gen 15 an de sa, depi n vwayaje yon ekip menm jan. Dona nou pa dwe depi l rive Miami tout nèg jete yo. Ou li bay sa ankò.
Douzan, trèzan, katòzan, disetan, ventan, gwo senyò, yo pase Miami yo pa wè kilè pou yo antre lakay yo non. Nou te gen foutbolè lè yo rive Miami se veye yap veye kote pou yo jwenn tenis, kote yap mande moun sesi, kote yap mande moun sela. Concacaf la fifa te konn pote plent pou nou dèske depi ayisyen yo rive lespri yo lwen, yo sou pwogram, yo pa konn.

Football la ale kote ke l vle rive a. Jodi a nou. Malerezman mes chers confrères m ka di w sa Rico, o mwen w ale pwofon, gen anpil confrères m pa p fè endividyalite ki panse l konsa, malerezman deba yo pa pote sou sa k enterese nou. Deba jounalist spòtif la, mwen menm a mon epòk, quand j'étais journaliste sportif actif, nou te. Terese a pwen sa yo. Se pa pa aza ke m pran egzil twa fwa, al kanpe lwen paske m te konn ap devre de deriv. M te konn mande kouman pou foutbolè ap manje pate kòde bò stad la, kouman pou n ap fè sesi, kouman n ap prepare seleksyon, se yon ti konsonmen l ap pran bò katinès la lè l fin antrene nan stad la, jwè a sa a pye l prale. Nou te konn ap plenyen de sa e. A yon moman done pouvwa a te entoleran, l pa t tolere sa. Plizyè fwa m fè kanpe men. M te fè yon egzi Brezil, o Meksik deja, m te pran youn Ozetazini deja e pa pi lwen menm an 2005 nou te pran l. Malerezman, jèn jounalis yo, yo plis ap veye Ronaldo, Messi, yo plis ap di sa a pa bon ou sa a bon. Jan w wè w fè a, w al Kwadèboukè, w al skwite, w al gad timoun yo, w al gad pwoblèm. Wap gade aspirasyon yo. Wal gade moun yo kap travay avè yo. Wap gade kisa pwogram nan genyen ki bon, kisa k pa bon e kisa k ta merite bon. Pa egzanp, ankenn moun pa plenyen dèske yon seleksyon k ale depi 14, otorite yo pa janm wè yo. Moun ki gen gwo finans lan peyi a pa janm di anyen. Seleksyon an pati, nap jwe dimanch, kilè ou te lòtbò a? Nap jwe. Dimanch, se dimanch Ayisyen ki o Brezil ap ede e al wè kèk patwon brezilyen fè ouvri magazen yo pou yo ka vann nou dè chosir e malgrèdat nou pa jwenn twòp paske Ayiti pa pwodwi chosir, Ayiti pa genyen. Donk, gen de bagay ki inadmisib lè w pral nan koup di mond epi nou gen 5 mwa avan. Ilèvrè ke n al komèt erè, pa egzanp la nou t ap mouri nèt. Si m te lage kò n inikman sou moun ki ka ede nou, sou leta sa lap bay, nou tap mouri nèt paske se youn nan regrè nou gen sa lè ke nou te fini an me a nou tande jan yo bann pwopo rasiran jan tout sektè prive kòm piblik leta kòm tout lòt moun ki gen mwayen te di nou m avè nou. nou map sesi map sela epi nap tann nap tann epi trò ta bare nou manke pa al brezil nan koup di mond kounya ou wè se sak rele eksperyans lan kounya ou wè yo di n olenpik yo di n olenpik feminen kap fèt Houston avèk Los Angeles
kòm peyi a sanble lap vin pi mal chak jou m pa konnen non men nou mete kò n nan lari.